Hello guys, byenveni sou chanèl Princess Medin's map pwofite remèsye tout moun ki gentan abòne avèk chanèl lan, ou menm ki poko fè sa map envitew abòne, like, kòmante pou ka gen chans jwenn pi bèl videyo sou li. Donk jodi an nou kapab wè mwen diferan, rezon se ke kè mwen kontan, gen yon bagay mwen te toujou ap mande mwen pat janm kapab jwenn li. Sa te domine m anpil, mwen te di pouki rezon mwen pa kapab jwenn sa m ap mande an. Epi, jodi an, mwen jwenn sa m bezwen an. Kisa li ye mezamou? E, mwen gen mennaj mwen, chak jou, m toujou di, cheri, poukisa ou pa vle parèt nan videyo m yo? Pafwa, se li menm ki la, ki. ap edem lè map fè video yo epi li pa janm vle parèt sa te ban mwen pwoblèm anpil sa te boulvèsem mwen di petèt li gen yon lòt moun li pa vle pou kòmsi pou moun nan konnen li genyen lòt fi donk sa te vrèman boulvèsem guys sa te vrèman boulvèsem paske m di woy gen yon bagay lap serem gen yon bagay lap kachem li pa vle afichel m di m te menm di. M se yon bèl moun ki pwoblèm li genyen? M se yon bon timoun pou l pa vle afiche l ansanm avè m? M te vrèman boulvèse. Epi, jodi an, li te vin wè mwen. Pandan n ap pale, mwen fè tout bagay nou konnen pou li paske m te vle l. Mwen vle l parèt nan videyo. Epi li di m woy li timid, se pa anyen, se senpleman li timid. M di men cheri sa pa anyen, parèt devan kamera epi ou pale, ou ka menm, m menm di l li mèt parèt senpleman li pa bezwen pale paske paske m bezwen moun yo konnen mennaj mwen. Epi li di m ok cheri kòm Map fè l pou ou. M panse timidite a pwale. E pwi m di ok cheri pa gen pwoblèm. La beny guys. Kè m vreman kontan. Paske m tap mande l sa lontan lontan. Li pat janm asepte fè video ansanm avèm. Mwen panse koulye a chak jou nou pwal wè menaj mwen avèm. Kap fè video ban nou plezi. E pwi Kite l ap benyen epi m di bon mwen kouri vin fè intro a pou nou guys. M panse eske l lèd eske l bèl? Ok se nou menm ki pral di m eske l se yon bèl ti gason oubyen eske eske li lèd se nou menm ki pral di m sa paske men pou mwen se yon bèl ti gason. Ya Pou mwen guys Se yon bèl bèl ti nonm Mwen renmen l epi li renmen m tou Men sa te boulvèse m paske li pat janm vle fè videyo ansanm avè m Ok guys Nou pral wè ansanm avèk mwen le mesye Ok mon bébé mon trésor mon seigneur La Wi guys koulye a mwen nan chanm nan. Mesye a poko janm fin benyen toujou non. Nou wè fòs tan mwen pran. Mesye a poko janm fin benyen toujou. Mwen konnen e fi ki pran anpil tan pou yo benyen men m pa konnen gason konsa. Humm. Tèt chaje. Nou fon ti pasi pran pasyans pou mwen silvouplè. Pon ti pasyans. Pandan mesye a nan douch lan. E pi. Li pal vini ti moun. Ou konnen l pa vle. Ou konnen la fè. Li pa vle guys. Li pa vle. E sak fè. E sak fè l pran tan nan douch lan konsa wi. Men l pa ka pa fè video an. Li timid. M pa konnen kòman m fè renmen yon moun ki timid. Jan m ouvè. An pasan ti moun, jodi an m vrèman nice. Ou konnen. Lè ou gen moun ou bò kote ou sa son lòt bagay. Jodi an m nice. Imajine ou. Gen yon sot byen pase. Gen lontan wi, gen lontan m pa wèl akoz bagay, akoz maladi an, gen lontan m pa wèl. Jodi an m di woy bee, fò m fò vin lakay lan fò m wè w, paske sa fè lontan. Li menm tou e kè l te fon, chak jou apèl videyo, apèl videyo, sa pa sifi, nou pa wè, ou konnen. Te mèt, te mèt fò pran de mèt, men. Ken bagay, ken bagay. Mezanmi pandan se tan, pandan nap tann mesye an vini, ou menm ki poko like video an, like li pou mwen silvouplè. Ou menm ki poko like li, like li, abone, e pataje video an pou moun kapab konnen menaj mwen. Se si nou kapab wè l avèk yon lòt fi, Pou n kapab di non sa se mennaj mwen sis. Timoun, M jalouz anpil anpil. M jalouz anpil anpil. Mesye a gen pwoblèm sa avè m wi. Li di m twò jalouz. Epi ok, Ben ou fini? Li pa reponn mwen non. M tande pòt douch lan fèmen. Ok guys e Mesye a fin benyen Mesye a fin benyen l pral antre m pral montre nou l pral montre nou l sa map tann nan men nou di m eske m konn fè chwa ok pa gen kòm si si nou wè l pa li pa bèl ti gason kòm di a prensès li pa bèl ti gason si l bèl ti gason tou nou kapab di m sa ok. Nou pa bezwen nou mèt dim sa nou wè kòm si dim sa nou wèl genyen guys ok pou sa mwen te bezwen fè videyo ansanm avèl pou nou kapab konnen guys men an touka mwen renmen mwen vreman renmen li domine m nèg sa domine m ti moun li domine m e bi ok an swiv ansanm avèm ma poste videyo an pou l kapab antre nan chanm lan e pi Ok mes amour, men menaj mwen li kouche lap domi, men menaj mwen map montre nou, men menaj lan, men menaj prenses, mes amour, men menaj prenses, menaj mwen kouche lap domi, ok, men menaj mwen map tand chak moun pou nou dim kisa Nou renmen nan mesye a kisa nou pa renmen nan li mesye ap domi se sipriz sa m te sere pou nou m te vle nou konnen mennaj mwen guys sa nou wè princess konn chwa l princess mwen medaye w princess ou gen sou w waww vwasi le mesye ok guys map tann nou map tann nou pou nou di m eske nou renmen ti mennaj mwen an. Mes amour, mes amour, mes amour. Mwen panse e mwen panse nou te remen ti tèt prenk lan. Mwen panse nou remen ti tèt prenk lan. Map ton map ton komantè yo kote nou pa di koman nou te wè prenk lan. Eske nou te remen? Mwen panse l te rive sou nou. Ya, li rive sou chak grenn moun, paske prank lan vreman bon, paske imajine ou tout moun ap atann pou yo konnen menaj mwen, ok, tout moun ap atann pou yo konnen menaj mwen, e ban mwen wè kyes ki menaj prenses Meniz, tout moun tap atann sa, fason m komanse lan, tout moun te pran ladann. Se yon prenk li ye ok guys Trè byento nap konnen mennaj mwen ok Trè byento nap konnen mennaj mwen Men koulya se yon prenk li ye Se yon prenk li ye mwen te vle prenk nou Map mande nou abòne avèk chanèl lan Like kòmante pou ka kapab jwenn pi bèl videyo sou li Mèsi pa bliye lave men nou Si ou pa bezwen pa sòti Princess renmen nou.